Ap mande pou ratrapaj? Men ratrapaj! Ou menm elèv nevyèm, elèv ns 4 k ap panse a egzamen w, m vin prezante w Sublime Succès. Sublime Succès gen 8 an depi l ap bay bon rezilta nan zafè egzamen Leta. Ou menm ki fè SMP, svp, ses, nou travay anliy de 7 è PM jiska 10 è PM.
Donk jan ke nou tande a, jodi a m vin pale nou de yon molekil ke yo rele adn. Se youn nan eleman lòske yo bay nan egzamen leta, elèv yo pa kapab reponn avèk jan de kesyon sa yo nan egzamen leta. Donk pou rezon sa jodi a m vin eksplike nou kèk bagay de adn. Donk adn, ou kapab di adn oubyen ou pale de asid dezoksiribonikleyik. Donk adn. est une molécule qui porte l'information génétique de tous les êtres vivants, sètadi adn reprezante le support de l'information génétique pou tout èt vivan. Donk, adn li konpoze de 2 brin, e chak brin sa yo, talè m ap moutre nou yo lan imaj, e chak brin sa yo anwoule len otou de lot. Yo fòme sa yo rele doub elis.

Suk, li konpoze de fosfat, li konpoze de baz azote. Donk sa yo ou sipoze retni yo. Donk adn ou asid dezoksiribonikleyik se yon molekil ki pote enfòmasyon jenetik pou tout èt vivan. Donk e li konpoze de de brin e brin yo yo anwoule len otou de lôt e yo fòme. yon doub elis. Ebyen, 2 bren sa yo yo menm, yo konstitiye, yo konpoze de sa yo rele nikleyotid. Nikleyotid la li menm, li se yon molekil ki konpoze de yon sik, yon gwoup fosfat, e yon baz, e baz azote. Donk sa yo ou sipoze an mezi pou kapab konnen yo. Donk adn e le sipò de lenfòmasyon jenetik.

Sucre e de l'ADN, donk jeneralman nou fè apèl avèk glisid. Donk glisid yo de 2 grann klas, gen oz, gen ozid. Donk e lè m pale de oz, jeneralman n ap santre nou nan oz, donk m kapab di oz ou monosakarid. Lè m di mono nou wè yon sèl. M kapab pale de oz oubyen monosakarid.

ki se C6 H12 O6 yo rele l glikoz ou byen ou kapab pale de glisid la ou pale de yon sik senp donk sa yo vrèman enpòtan pou kapab retni avan menm ou ale konpoze antanke elèv ki pral sibi yon egzamen leta donk oz yo rele yo monosakarid donk i.

de nèt re vivan. Donk, pa egzanp, lè w pran sekans baz azote yon jèn ki detèmine sekans dasid amine ki nan yon pwoteyin. Donk, lè nou pale w de pwoteyin, donk pwoteyin li menm li se yon molekil ki jwe yon wòl enpòtan dan tou lè fonksyon selilè. Yo jwe yon wòl enpòtan, pwoteyin yo patisipe dan tou lè fonksyon selilè. Donk sa yo ou sipoze an mezi pou kapab. metrize yo e konnen yo. Donk ADN li menm li prezan dan tou lè selil di kò. Donk pa bliye kò a li menm li gen plizyè selil. Donk ADN li menm li prezan preske nan tout selil kò sa yo. Sof lè globil wouj. Donk globil wouj pa genyen sa yo rele ADN la dan. Donk ou kapab pale de. Globil wouj oubyen w pale de emasi, se menm bagay la. Donk, pa bliye, globil wouj yo, yo pa gen adn ladan l. Donk, eleman ki kolore globil wouj yo, yo rele sa emoglobin. Donk, li pa, li pa genyen sa yo rele adn ladan l. Donk, ou dwe retni ke adn li menm li prezan nan tout selil kò a. Sof ke li pa nan globil wouj. Donk, il est le contenu dans le noyau. de la selil e pwoteje pa yon doub manbràn sa yo sipoze metrize yo donk sa ki enpòtan ankò nou sipoze ou sipoze konnen la strikti de la ADN donk ADN li menm li fòme de yon doub elis m te di w sa deja e doub elis sa li menm li gen 2 brin brin sa yo yo menm yo anwoule len otou de lòt donk andan yo ou pral jwenn lè baz azote de la ADN donk lè brin brin sa yo menm yo la de manyè konplemantè.

W ap jwenn yo lye ansanm. Men pou yo relye yo ansanm, yo lye avèk de doub lyezon. Apre sa w pral gen pou w jwenn se ki se sitozin, li pral lye avèk je ki se gwanin. Donk w ap wè yo lye atravè de trip lyezon k ap lye yo. Timin, adenin, doub lyezon, e. Gwanin, sitozin ap lye avèk trip lyezon. Donk sa yo ou sipoze metrize yo antanke elèv ki pral konpoze nan egzamen leta. Donk sa ki enpòtan, adn li reprezante asid dezoksiribonikleik. Li se yon molekil ki konpoze de yon doub elis. Li pote, li gen pou wòl pote oubyen le sipò de lenfòmasyon jenetik de tou lèzèt vivan. Donk.

La kwasans e le bon fonksyonman de selil. Wòl prensipal, li jwe yon wòl kle dan le devlopman, kwasans epi bon fonksyonman tout selil ki egziste. Adn è le sipò de lenfòmasyon jenetik. Adn li transmèt de jenerasyon an jenerasyon, se sa k fè yo pale w de. enfòmasyon jenetik, li jwe yon wòl enpòtan dan le devlopman, le bon fonksyonman e la kwasans dè selil. Donk sa yo enpòtan antanke elèv ki pral konpoze pou kapab metrize antanke elèv. Ou dwe ka defini adn, ou dwe konnen wòl adn, ou dwe konnen lè.

Lòt bagay de adn, n ap vin pale w de replikasyon de ladn, n ap vin pale w de lòt eleman de ladn, apre sa pou nou kapab pale w de enfòm e de ARN. Donk sa ki enpòtan, ou menm ki vle nan gwoup de travay la w ap ekri m sou nimewo ou wè anba e videyo a, donk w ap ekri m epi w ap idantifye w nan ki depateman ke w ye pou w kapab rantre nan gwoup de travay la pou nou kapab baw tout sa ki pou fè pou kapab rantre nan gwoup de travay la paske nou travay chak jou pou nou kapab ede elèv nan tout 10 depatman peyi a kapab avanse. Donk se sa kem te pote pou nou jodi a sou adn ki se asid dezoksiribonikleyik, adn è le sipò de lenfòmasyon jenetik, adn konpoze de 2 brin ou byen ou pale de doub elis, donk e lè baz azote de ladn se twouv a lenteryè. de 2 brin de ladn, donk brin sa yo, yo konstitiye de sa yo rele e nikleyotid, nikleyotid yo yo menm yo konpoze de yon gwoup fosfat, yon yo konpoze de baz azote epi yo konpoze de 2 sik, donk sa yo enpòtan pou kapab retni, donk e la m rete ou menm ki vle nan gwoup de travay yo ki tou pral konpoze lan bak pèmanan w ap kontakte m nan nimewo ou wè anba videyo a. Ou pral konpoze pou bak inik an jiyè si Dye ve, wap kontakte m nan nimewo sa ki ou a epi nap baw enfòmasyon yo si w entèrese wap rantre lan gwoup la si w pa entèrese tou ki pa pwoblèm donk m renmen nou anpil m ale. Nou se Sublime Succès! Sublime Succès kouvri tou les 10 departements du pays. Sa gen 8 lane depi Sublime Succès ap resevwa remèsiman pou èd ke li pote bay ti jèn yo ak konpliman pou bon rezilta ke yo toujou bay nan egzamen leta yo. Siw nan Lwès la, vin jwenn nou nan Santo 19 ou di mwens Dèlma 19, tou depan de kote w abite. Siw nan Centre, ou di mwens nan kèlkeswa lòt departeman,